Hello, bonjou, bonswa, se Belaundia Money ki antre lakay ou avèk yon bèl ti videyo. Mwen salye tout ansyen abòne mwen yo e mwen salye tout nouvo abòne mwen yo. Ou menm tou ki pral tonbe sou chanèl sa pou lapremyè fwa yon gran salitasyon spesyal pou ou. Nou tout ki toujou ap pataje videyo m yo tout kote mwen vrèman vrèman remèsye nou ok mwen pa gen mo poum ta di nou mèsi mèsi mèsi enfini. Nou menm tou ki toujou ap li video m yo nou toujou vin swiv mwen nou pa janm abone m swete nou fè sa paske nou pap regrèt paske sou chanèl sa nap jwenn anpil anpil anpil bagay eksizem si nou tande ti bri se ti moun yo kap fè bri konsa ok na ekizem pou sa. Ok san pèdi tan nap antre nan video an, video mwen vin avèl la se pou enfeksyon guys nou konnen fi fè enfeksyon gason fè enfeksyon gen plizyè tip diferan tou de enfeksyon paske gen moun ki pran enfeksyon se nan fè sèks gen moun ki fè enfeksyon se nan mal kondwi pati entim yo gen moun tou ki pran enfeksyon nan tout sans ok men sòfke mwen vin pale nou de enfeksyon Menm lè m pote remèd yo pou nou, nou pran yon prevansyon avè l men sa pa di ke pou nou pa al wè jinekològ nou ok. Mwen pa di sèlman pou nou pa al wè jinekològ. Menm lè, pa egzanp, paske remèd natirèl lan tou li san mank ok. Nou tout konn sa. Nou tout konnen remèd natirèl pa gen mank nan sa men pa kont, ou sipoze toujou tcheke jinekològ ou chak tan. Non. Ou sipoze tchekel ok pou ka konn tanperati kòw pou ka konn tout anndanw kòman sa ye pou ou ok imajine w lè tankou pa egzanp ou soti nan relasyon avèk patnèw lan ou sipoze toujou pwòpte kòw ok menm jan ou pwòpte kòw ou pwòpte kòw anvan w al nan relasyon an se menm jan tou lèw fini tou ou sipoze pwòpte kòw paske pati entim ou sitou moun nan sitou lèl fini. Ejakile, likid lan ki anndan w lan, tout kò w sal, ou sipoze pwòpte. Gen moun nan klinik pase yon waps oubyen li pase yon twal, yon sèvyèt, li fini non. Ou sipoze pwòpte kò w. Se sa k koz tou on moun ou ka rete nòmal jan w ye a, w pa pèdi gou pati entim ou. Depi w wè w ap mal kondi ansanm avè l, ou pèdi gou l, ou pèdi gou l paske li pap janm menm jan, ok. Nou sipoze byen pran san nou pou nou pwòpte l. Epitou guys, lè tankou n ap fè yon remèd pou enfeksyon, si tout fwa ou fè l ou bwè l, mari, madanm nan fè l li bwè l, mari an sipoze bwè l tou menm lè mari an pa gen enfeksyon paske n ap n ap pwopaje pati entim nou ansanm, nou sipoze bwè l tou, se pa sèl fi an, se pa sèl gason an ki pou bwè l ok. Nou sipoze bwèl ansanm e anplis de sa nan moman nap bwèl lan pa al nan relasyon ok jus swiv trètman epi aprè ou avale ok remèd sa li ni pou fi ni pou gason sonje m di nou sa nou tou lè 2 k pou bwèl pa gen kesyon fi a sèlman pa gen kesyon gason an sèlman ok kisa wap fè wap pran jenjanm sa wap rache l ti kal ti kal ou mete l nan yon bonm ki pwòp mwen pap fèl non guys. Li gen sa lan nwit la map fè ti video a pou nou mwen pap fè. Wap rache zon e menm di zonyon. Wap rache jenjanb lan. Wap ti kal wap fin lavel dabò epi lè w fin lavel ou koupel ti kal ti kal lavel avan ok ou koupel ti kal ti kal epi ou pran yon ponyen pèsi m pa di pran tout pèsi sa ke nou wèm mwen mete a wap pran yon ti ponyen pèsi ki ka nan kantite ke ou vle ou pa m pa bezwen ban nou Fòs a, pa egzanp, fòs sa nou wè m mete la nou ka pran pi piti an. Epi w ap mete l bouyi. W ap kite l fè 10 minit ap bouyi ok. 10 minit ou 15 minit. Men pa kont pa mete pi piti ke 10 minit. Sa pral depan de tan nou. Epi lè l fin bouyi pandan 10 minit lan, epi w ap kite l fwèt. Lè l fin fwèt epi w ap bwè l. Epi w ap bay patnè w la bwè l tou. Epi wap fè sa pandan 7 jou. Men chak maten pou bwèl ok guys wap bwèl chak maten se pa le swa non wap bwèl chak maten si tout fwa enfeksyon an grav ansanm avè w tou ka bwèl chak maten chak swa men si tankou la enfeksyon pat e anplis sou timoun dèfwa map di nou sa Ou pa bezwen gen enfeksyon pou pran remèd pou enfeksyon. Sipoze pwòpte kò ou dabò. Ou sipoze pwòpte pati entim ou. Se pa malad pou malad sèlman pou ap plede fè remèd pou li. Mwen menm pa bezwen malad defwa pou m fon te pou enfeksyon non. Paske mwen men lè pati entim mwen byen klin. Mwen men lè y byen pwòp malgre m ap swiv jinekològ. Mwen men fè remèd natirèl yo anpil anpil ok. Pa bliye si w te renmen video sa pa bliye abone pataje like komante nap wè nan yon lot video babay.